Bonjou, bonswa, bon nouvèl pou tout Ayisyen, Ayisyèn nou yo kap koute nou patou lemond. Peyi Panama avèk Kolonbi pran yon gwo desizyon. Se yon desizyon kap fè tout kè Ayisyen kontan, tout kè Ayisyen an jwa. Peyi Panama avèk peyi Kolonbi pran yon gran desizyon pandan semèn sa a. Desizyon peyi sa yo pran, yo pran yon desizyon pou yo kapab pèmèt. pou yo okenn imigran pa vwayaje nan wout Rakbwa yo ankò pou yo kapab vwayaje nan bato. Prezidan Kolonbi a avèk prezidan Panama te met tèt yo ansanm, pandan ke yo met tèt yo ansanm, yo di bon pou daprè dekrè ki arive soti, Gen anpil imigran ki arive mouri nan Rabwa, gen anpil imigran ki arive tonbe, yo menm desizyon sa yo te vin pran bò kote pa yo, yo di pou moun yo evite pase nan Rabwa, yo oblije mete pou tout moun yo kapab pase nan bato egzatteman. Nou konnen se yon nouvèl ki fè kè anpil moun kontan, se yon nouvèl ki fè anpil moun ap. kontan ap jwaye jisteman pou kapa pou nouvèl sa a ki arive tonbe a nou konnen Bondye pa gen bagay li kòmanse pa gen sa l pa li kòmanse li toujou fini nou di nou di mèsi avèk tout moun ki t ap tann nouvèl sa a nou di mèsi avèk tout moun ki t ap tande grenn pawòl sa a enben ben ben desizyon an li menm li arive tonbe aklè paske peyi Panama avèk peyi Kolonbi mete tèt yo ansanm pou yo kapab fè imigran yo vwayaje nan bato pou yo kapab antre pou yo evite pase nan wout bwa. Depi semèn pase, nou kwè ke tout sa ki tap fèt sou rezo sosyo yo, tout nou vire tounn bagay nou tap gade sou rezo sosyo yo, enbyen, Dekrè a te sòti nan depatman e e Panama menm ki te arive mete jwenn imigrasyon Kolonbi an, yo di pou yo kapab fè travay sa a, yo menm kisa pou yo kapab fè, eben peyi gran peyi yo oblije finansye e e ti peyi sa yo yon ti kòb pou yo kapab lèse imigran yo pase. Bò kote prezidan Joe Biden li menm ki te fè deklarasyon sa a, li di bon jisteman, pou yo pèmèt imigran sa yo pase pou yo kapab antre nan peyi an paske gen anpil moun ki arive mouri akòz de maladi kowona ki te arive touye yo men kounye a yo bezwen anpil imigran pou yo kapab entegre nan peyi Tonton Sam sa a pou moun sa yo kapab antre. Nou konnen bò kote Kanada li menm ki te fè anpil entèvansyon semèn pase a, prezidan Kanada li menm ki te fè anpil entèvansyon ki di yo bezwen yon pil imigran pou yo entegre nan teritwa yo a, men yo poko ka jwenn kesyon de imigran sa yo. Nou konnen nan moman nap pale la, Etazini menm li bay anpil posiblite, li bay anpil privilèj, li bay anpil bagay, ou menm ki tap tann sa a, enbyen priyè a moute, gras la desann. Avèk Prezidan Joe Biden ki arive moute sou pouvwa a, enbyen li menm li di li bezwen mete bato sa yo, jisteman pou yo mete bato sa yo pou imigran yo, pou yo kapab. pase pi fasil pou yo ka jwenn plis posiblite pou imigran yo kapab antre sou teritwa Etazini an. Enben, desizyon sa a te sòti egzakteman, Meksiko te dakò, Gwatemala te dakò, tout lòt ti peyi yo te dakò, enben, dènye repons la te rete nan men Kolonbi avèk Panama, enben, jounen jodi a, medam e mesye, enben, desizyon an tonbe aklè, Tout Kolonbi avèk Panama li menm, yo dakò egzakteman pou yo kapab fè vwayaj sa avèk imigran yo, pou yo envite imigran yo pase sou wout, sou bwa sa, pou yo ka fè, pou yo envite imigran yo, pou yo kapab jwenn yon posiblite pou mwayen de ekonomik lan, pou imigran yo menm ka entegre yo byen fasil. Nou konnen tout pwoblèm nan ki te pase a, se 2 peyi sa yo ki te pwoblèm nan, ki se Kolonbi avèk Panama, medam e mesye pandan ke nap pale la, enbyen desizyon an te sòti, vrèman yo te asepte dekrè a te rive siyen, enbyen nou konnen nan kèlke jou ki pral vini la, vwayaj la lap pi fasil, nan kèlke jou ki pral vini la, vwayaj la li menm a gen plis posiblite pou yo ka pou imigran yo kapab antre sou teritwa ameriken sa a. E sa ke nou konn vin di, ou konnen kote enfòmasyon an ye, mwen konnen kote tout sa ki la a, tout kote enfòmasyon an ye, kote enfòmasyon an ye, se la nou menm n al chèche l pou nou pote l ba ou nan yon bon ti mamit. E n ap vin envite w ou menm ki toujou rete branche fidèl avèk nou, toujou rete pataje, like, abòne avèk chanèl la. Lè sa ou menm wap ankouraje nou pou nou kapab baw pi bon enfòmasyon ki genyen pou tonbe yo. Rete branche avèk nou paske desizyon sa yo lè yo vini konsa nou konnen Bondye li menm pa gen bagay li pa ka fè, li tande kri pitit li yo, li tande tout bagay ka fè yo, enben jounen jodia medam e mesye men sa ki arive fèt nan peyi Mestik, men sa ki arive fèt nan peyi Kolonbi, men sa ki arive fèt. nan peyi Panama a, medam e mesye, pandan ke nap pale avèk ou la, se desizyon sa otorite yo pran egzakteman pou evite imigran yo pase nan hood bwa sa, yo oblije pran yon lòt desizyon, yo oblije pran yon vrè desizyon jisteman pou kapab fè sa ki posib la. Nou di mèsi avèk ou menm ki te rete branche avèk nou, nou di mèsi avèk ou menm ki tap tande nou, toujou rete konekte avèk nou. Nou konnen deja kote enfòmasyon an ye ankò yn fwa medam e mesye, nan al chèche l pou nou pote l ba ou, pou nou ka fè kè ou kontan, pou nou ka fè w toujou rete avèk nou, pataje, like, abòne, konsa wap ba nou fòs ak kouraj pou nou toujou kenbe fèm. Babay tout moun, n ap wè yon lòt fwa ankò sou yon lòt videyo, konsa n ap rankontre nan yon lòt pati. Babay tout moun.